m tap di a m toujou e kenbe l epi m la map map swiv nou m oblije chèche yon bib nan telefòn nan pou m ka li kòm sa Maes bezwen pou m li pou m ka li pou li wi paske m pa lakay mwen ou ka remake m te di nan travay kounya se nan machin mwen m chita la.
Wi. Ou te Men se bann nan menm Reza bib la, Isèt se vèsè nan da, dama, 14. se nan menm bib la ou telechaje l, ou pap gad Mwen, bib la? mwen, mwen senpleman di ou ke sou ki kontèks ou kanpe pou fè tout moun kwè Jezi pa egziste. M Ou pa fè sonje se okenn sa m moun te kwè. kòm t ap di avèk ou? M pa fè moun yo M kwè Jezi pa egziste, m fè. yo konnen Jezi pa egziste, m pa fè yo kwè. E pastè yo k fè yo kwè. Mwen menm m fè yo konnen li pa egziste. E 2 bagay diferan. E kòman, kòman ou kapab pwouve li pa egziste? Pa egzanp, ou te di Ezayi chapitre 7 pandan w t ap pale talè a, pa vre? Ya, se jis Labib pale de, de Jezi. Labib pale de Jezi de plizyè kote nan Bib lan. Eske, eske w ap kite m fini a Ezayi 7 ou te bay la?
Sa vle di ou pral pwouve m ke Jezi pa egziste nan Ezayi 7? Ou pral wè sa klè. Ok, m ap tann, m ap tande w. Ann ale, li Ezayi chapitre 7 vèsè 14 pou mwen. Vwala, li mete l sou mute. Malerezman l pa konnen. Sa l te di a Zama? Li telechaje sitefòn li an men l pap ka li l ladan l. Li pa konnen sitefòn.
Men nou pap jom kale sou li li pap fè l non. Li panse li panse l ap li la. Lòd m gen difikilte pou m li vèsè an pou ou paske m santi m tande nan di m mete m sou mute lè pou m al chèche vèsè a pou m li l pou ou.
Ah ou pa malerezman ou pa gen lòt bib kote w la e pa sa? Ya m pa.
Mwen soti avè bib nan machin mwen epi lòt telefòn m genyen an m kite l nan travay mwen.
Ok men ok map aksepte fè li pou ou avèk kondisyon sa nou te demare ke tout kretyen an li menm li sòt men nou te pale de sòt la byen antandi de bay bib la talè. Ou pale de kretyen li sòt? Talè kite m fè rapèl kite m fè rapèl la non. M pap bay manti men nou la nap pale ou te pale kòm m te di w tout kretyen sòt nèt tout nèt pa gen pa gen eksepsyon tout sòt kounya w te di w s on kretyen kidonk m te di sèke w pa sòt ou te di non ou pa sòt m tou dakò si w gen bib kote w la m ap moutre w ke rezon fè w sòt paske pat janm gen okenn jezi ki te egziste w te vin montre kontrè a tèl pwen ou entwodui avèk ezayi 7 14 epi w vin pat ka rete e pat sa? Ya m di w kisa ezayi 7 14 lan de ki. Kès yo tap pale, se sa m kesyon sa m te poze w. Vwala, kounye la nou menm nou pral moutre w. Nou pral De kiyès moutre w yo li. tap pale? Kounye la, Ok. si ke mwen moutre w li, mwen poze w kesyon an, mwen menm avè w, nou tire konklizyon, ou di m wi, se pa de Jezi, wap aksepte w sòt. Si se kontrè, sèke ou pa sòt. Ou dakò? M pa vle, m pa vle ou fè menm jan avèk mwen. M di w sa deja, gen yon pakèt moun k ap moute pou yo fè vedèt. Mwen m pa vin fè vedèt. M pa vle ou fè menm jan avèk mwen, jan w Ou pa renmen ap fè fè lòt moun. Ou pa vedèt, fè monkonpè. diskisyon avè m. Pa Son vin fè avantaj m diskisyon ba avè m. w. Se jis pwouve m sa w ap di m nan nwa sou blan. Epi mwen depi l. Arthur blan mwèl m pa gen diskisyon map fè avèw mwen senpman poze w kesyon sa m pa vin avèk Ezayi poum di w sezi sa m te di w la wi poum di w li vèsè sa moutre de ke Jezi egziste non mwen senpman poze w yon kesyon m te di w de kiyès yo tap pale. Vwala, kounye la mwen menm lefèt ke w te dim konsa ke mwen menm tou m ka moutre w li men poum moutre w li gon bagay ou te pa apwouve ke m te di m di tout kretyen sòt e otomatikman yon kretyen m di w son viktim. M di w ap viktim. Ou te di m non. Kounye a, tande. N ap pouswiv. N ap pouswiv. N ap pouswiv. N ap pouswiv. Kounye la, m ap pral fè demonstrasyon, m ap pwouve w li nwa sou blan. Men a konklizyon. An konklizyon, depi ou di m se pa de Jezi a pwòp bouch pa w la, w ap aksepte ke ou sòt. Se fini. Ou pa pral di tout moun, o, m sòt non. W ap annik jis mande pou w ale. W ap desann live la. Brèf, olye w reponn. Ou dakò? Nou demare. M nap demare, fè yo li pou ou. Vwala, nou demare.
Magi, li Ezayi chapitre 7 la pou nou, vèsè 14. M ap pran l etap pa etap avè w pou nou antann nou a nou de. Kondisyon k bat kòk. Kondisyon k bat kòk. Ok. Wi. Li di, e ben, se Seyè a menm ki pral ban nou yon siy. Men li, jèn ti fi ki ansent lan pral fè yon pitit gason, l a rele l Emanyèl, ki vle di Bondye avèk nou. Dakò.
E pitit gason ki pral fèt la, kòman vèsè a di y ap rele l la?
Humm yap rele l Emanyèl ki sinifi Bondye avèk nou. Vwala.
Kounye la, ann ale nan Matye chapit premye vèsè 20 a 23 pou nou montre kote akonplisman pale. Magi.
Matye konbyen? Matye chapit premye vèsè 20 a 23. Ok. Li di, Li t ap kalkile sou jan li t apral fè sa, lè li wè yon zanj Bondye parèt devan li nan dòmi. Zanj lan di li, Jozèf, pitit pitit David, ou pa bezwen pè pran Mari pou madanm ou, paske pitit l ap pote a se travay Sentespri. Vèsè 21. Li pral fè yon pitit gason, w a rele l Jezi. Se li menm ki pral delivre pèp li a anba peche l yo. Vèsè 22 Tou sa pase konsa pou pawòl Bondye te mete nan bouch pwofèt la te ka rive vre. Men sa l te di, vèsè 23, Men li, jèn fi, jèn fi a pral ansent, li pral fè yon pitit gason, y a rele l Emanyèl. Non sa vle di, Bondye avèk nou.
Eske ou wè tèks la, sa vle di pwofèt moun kap ekri nan liv Matye a, li di konsa ke tout sa rive pou pawòl pwofèt la, sa l te di a ka akonpli. Meni, li fè alizyon avèk Ezayi 7 vèsè 14 ou te fè m li a. Eske ou konprann? M konprann, ou mèt kontinye. Vwala.
Kounya la a, mwen pral moutre ou sa son tèks 1 ki or de kontèks li. Dabò, sa vle di m dwe annik atake dirèk avè ou. Son tèks ki or de kontèks. Paske Ezayi 7, 14 pa pale de Jezi. E m ap ba w efè segondè ke l genyen nan tèt moun ki rele tèt yo kretyen an, m di ki sòt la.

Li di, Konsa tou, tout moun sa yo ki te kwè nan Kris la epi ki mouri deja, yo tout se moun ki pèdi nèt. Reli tèks la ankò pou mwen.
Konsa tou, tout moun sa yo ki te kwè nan Kris la epi ki mouri deja, Yo tout se moun ki pèdi nèt tou. Mèsi. Sa vle di mwen pran nan 1 Korentyen 15, 18 ki di konsa ke tout moun ki te kwè nan Jezi epi ki mouri yo, yo tout se moun ki pèdi. Antre mwen menm avè w, tèks la di klèman, wi ou non, èske tout moun ki mouri, ki te kwè nan Jezi yo se pa moun pèdi? Se pa bagay sa m ap pale avè w non. Pa kòmanse avèm ou ta ou k vin pwouvem la ke Jezi pa egziste. Ou pap pale avèk de moun ki te mouri tande tande tande pa fè diskisyon avèm mtou mpa vle fè bri. Ou vin pwouvem devan tout moun ki nan live la ou gen 969 moun kap koute la ou vin pwouvem ke Jezi pa egziste. Map moutre w Jezi pa egziste. Nou pase kondisyon. Tande, nou pase kondisyon. Wap reponn mwen youn apre lòt pou jiskaske a pwòp bouch pa w, m fè w di se pa de Jezi. Pou m moutre w sòt. Fò w aksepte k ou te aksepte kondisyon an. Ou sou mute, retire w sou mute pou pale. Ou te aksepte kondisyon an. Wap annik jis reponn si e pa sa tèks la di ou pa.
Li pa konprann demach la. Non, li li poko konp ou li konprann. Li konprann sa ke l pa ka ale, li pa ka ale. Ou aprann li jis di wi ou non. Nenpòt moun anba live la ka reponn. Nenpòt moun ka di wi men sa tèks la di ou non tèks la pa di l. Yo poze w kesyon ou di w pa pral nan moun kouri avè w. Ou sou mute.
Wap moutrem nwa sur blan ke Jezi pa egziste, E kounya sou wap Joe kouri Devian avèm, ta pa mout kouri avèm. Al Tande dousman. Al Bl e dousman pou bon moutrem blan sa, map swiv ou la. Tande bèl gason, tande bèl gason. Pa fè bri.
Tande bèl gason, tande bèl gason. Se pa sou move vè non m tap fè lavòt ale a, se nwa e blan tou wi l te ye. Depi t ale a l te nwa e blan. Tande, m ap pran yon egzanp avè w. Dabò, depi nan entwodiksyon m nan, m di w tout tèks ki ò de kontèks li s on pretèks. Ke m te di w sa s on pretèks, kounye a m pral ba w yon egzanp kote ke li s on pretèks. Fò m rekontekstyalize Ezayi chapitre 7 vèsè 14 la pou ou, pou w ka wè de kiyès l ap pale. Paske s on grenn tèks yo pran nan anndan Ezayi chapitre 7 vèsè 14 la, sa k nan vant ou pa bezwen bouyi. Enkò, se pa yon sèl grenn tèks. Tande, kite m fini. Mwen mwen kontinye avèk ou, m ap ba w plizyè referans wi, se pa yon tèks m ap ba w non, m ap ba w plizyè referans, epi n ap li, n ap debat, se debat n ap fè. Dakò, dakò bèl gason, tande, tande bèl gason. Kounye la mwen di w se yon tèks ki hors de contexte li. M di w ankò, sa k nan vant ou pa bezwen bouyi, ou pa bezwen bat kò w. Enkoritye 15, 18 m fè w li an, se pa yon atak pèsonèl ke m fè sou kwayans kretyèn ou an, se ou k pral fè l pou kont ou. Kounye la mwen di w wi ou non, Eske la nan tèks la la nou li an li pa di tout moun ki mouri ki te kwè nan Jezi yo nèt se moun ki pèdi? Eske se pa sa tèks la di?
Li 1 Korentyen 15, 1 Korentyen 15 vèsè 18 ann ale m kwè, 1 Korentyen 15 vèsè 18 ki di konsa tou, men li di konsa, nan son twonpèt lan, Moun ki te mouri nan Kris yo, y ap Ki resisite vèsè w di k di premyèman. Ou sa? pa janm wè sa nan, ou pa janm wè sa nan Bib Pòl la tou? Nan ki vèsè w di Rose di k 1 di sa? Kòrentyen chapit 15, 1 Sou, Kòrentyen 15, m kwè si m vèsè ale nan 1 38 anba l. Korentyen 15, talè mwen ap vire je w lanvè. Si m al nan, nan 1 Korentyen chapitre 15 avè w kounyela, mwen fè l li, oson de latwonpèt, lè mò an Kris resisitons premyèman, e nou lèvivan ki seron rèste, nou Gen, seron, ki seron rèste, ou pa ka di l konsa, Kanpe! Kanpe!
Si m ale nan Enkorentyens m pa jwenn li, m ap pran w kòm yon moun sòt. E si m bò kote l ekri, Zamaex! w ap dakò. Zamaex! Tande, tande sa Èske w m ap di dakò? w lan la. Wè, tande sa m ap di w lan. Mwen pa gen Bib nan men m, m pa vin fè diskisyon avè w. Wè la, w ap fè Non, mwen diskisyon pa avè m devan respekte tout moun ki prensip konn la, ap bèl swiv ou yo, tout gason. moun ki kwè nan ou. Gen anpil Bèl moun ki kwè nan gason, ou pa fè bèl sa. gason. Tande!
Ou sot fè, ou sot li yon vèsè pou mwen. O manman, mete w sou mute. Dezidratasyon vèbal la pran l. M ba w defi nan pwòp mo k ap sot nan bouch ou. Nou menm kretyen sa yo nou san prensip. Ou dwe dakò. Ou dwe tande. Ou dakò kondisyon an. Ou dwe kite m kontinye. E menm sa w di la a ankò, ou di l ekri nan 1 Korentyen 15, m tou li l pou ou nèt jan l ye a epi m tou di w, ou pa konnen l. Rilaks ou. Ou di w pa gen Bib deja. Relax ou, ou pa gen bib tande. Lè wè nou san edikasyon konsa, kou wè bagay la pral lèd pou ou, ou pa menm kite, li panse son atak pèsonèl 1 Korentyen 15 lan ye. Pou li menm li gentan panse l se moun ki pèdi. Nou konprann li k mande m esplikasyon, lè m rive nan 1 Korentyen 15 lan, Li panse se se yon atak pèsonèl se li ki pèdi a li gentan pa vle pèdi li gentan pa vle al nan lanfè paske Jezi pat mouri vre li pa konprann sa map dil la paske m gentan dil tankou lè moun yo pa twò edike kòman m pral fè pale avèl li konsa men omwen moun edikasyon se pa yon kesyon de filozòf non e tout moun filozòf nan sa yo konnen nan sa yo ka fè wi edikasyon se pa yon bagay ou konn li ou konn ekri ke li ye e pa sa ki edikasyon an. Non. Sa vle di kretyen se sa pwoblèm yo, yo konfond vitès ak presipitasyon. Vwala.
Mwen di w m ap moutre w bagay la, ou pa menm kite m fin di sa m ap di a menm paske si m ba w yon tèks yon kote epi m ba w yon lòt tèks fò w mande m poukisa m ba w tèks la, mwen di w poukisa m ba w l, ou pa konprann toujou. Li pran bagay la kòm yon atak pèsonèl. E kòm si se di m di l li pèdi. M di l tande. O o. Y ap pale avè m konpè. Yo di w tande, kalme w, rilaks ou, ou a ou a ou yo. E se ou k mande. Si w ap montre m Jezi te bèl e byen egziste gon pwofèt ki te pale de li, ou mèt fè sa pou nou, n ap aksepte w. La li diferan. Ou mande m, eksplike w Ezayi 7 vèsè 14 de kiyès l ap pale. Se sa w mande.